Bonsoir ankò yn fwa nou gen avè nou chef fabrina ki pral fè yon resèt avè nou la jodi an la m konnen anpil ayisyen ap kontan paske sa se manje pi gwo manje pa nou nou pral fè yon diri a djondjon

Epi nou gen bouke gani nou avèk yon piman bouk. Epi la nou genyen pwavwon. Epi nou genyen seleri. Byen si nou gen fripri ki se lè pwodwi fabrina. Ke m di nou byento n ap genyen sou le mache. Epi nou genyen fabrina ble an ki se senp nan. Nou gen fabrina joun ke nou rele poulè a. Epi nou gen fabrina ki genyen pwav lan. Men nou pa p itilize sa ki gen pwav lan paske nou pa p mete nan diri. Se sitou lè m ap fè vyann. Mwen itilize l. Mwen te gentan bouyi djondjon m paske pou mwens tan. Men dlo djondjon m. M pral montre nou yon lòt teknik pou nou fè diri a djondjon. M konnen nou menm an Ayiti, le pli souvan lè n ap fè l nou fri pwa oubyen kwakseswa. M pral montre nou. Pou sante nou, li mye ke nou fè l jan m pral fè l lan. N ap kòmanse.

Nòmalman, le pli souvan lè nap fè, nou toujou fri pwa nou. Mwen menm mwen fèl diferan, pou sante nou e pou otr. Djondjon an mwen te metel bouyi epi mwen koulel, paske ou va itilize ma djondjon an. M wè gen moun ki konn itilize ma djondjon an, ou pa itilize ma djondjon an. Se dlo djondjon an ou pral itilize. N ap toujou wè l gon fon konsa, nou pa mete fon an. N ap toujou wè fon an konsa, men ni, nou pa mete fon an. Mwen ajoute pwa. Se peti pwa, sa nou rele pwa frèt lan. Mwen mete seleri m. Pwavwon m. Bouke gani m. Ki gen ten, seleri, pèsi. Epi m mete piman bouk mwen. Nòmalman. Nou konn mete piman vèr, men m pat gen piman vèr mwen metel. Sèlman fòk map fè atansyon pou piman sa pa pete nan diri paske diri pa fèt poul pike. Kounye an, m pral ajoute tritri m. Paske lè wap fè yon ti diri kola pwa, li bon anpil ke w ajoute tritri ladann. Paske tritri a bal yon lòt arom, li bon anpil. M mete tritri m.

Ou metel selon gou ou paske kom mwen di nou mwen menm mwen pa itilize sel, m pa itilize lot anyen se selman fabri menm nan m itilize, mwen menm ou ka metel o gou dotan plis wap goute manje a wap we si li manke oubyen sil gen plis. Nou we mwen ajoute on bagay byen senp nou pa oblije nap we pwa m pap fri, pwa m pap fri anyen epi m apral mete lwil doliv mwen. Kounye a, lè m mete tout bagay sa yo, m apral mete dlo diri m bouyi. N ap wè, nan yon ti moman, dlo diri ou bouyi, pwa ou tou kuit paske se yon pwa vè. Oubyen, m ap ba nou yon teknik, nou gen dwa pa gen pwa vè, nou gen yon pwa sèch. Nou mete l tranpe a la vèy epi le landemen nou itilize l. Si se pwa vè, ou pa menm bezwen bouyi pwa a. Nan menm dlo w ap al fè manje a l ap bouyi e l ap kuit de fason ou fè l byen rapid epi manje w ap trè bon. Nou pral wè kon diri m fin bouyi la, kon dlo diri m fin bouyi, m ap mete diri m. Kounye an la, kòm mwen di nou resèt la se diri djondjon. M ap kite l bouyi epi m ap retounen pou m met diri a. Jan m te di nou an, m te mete dlo diri m bouyi. Kounye a, n ap gade. Nou wè, dlo diri m ap bouyi. Dlo diri m gentan bouyi la. Kounye a, m ap lave diri m. Fè se diri jòn. M pa m pa ba nou mezi. Gen anpil moun ki gendwa pa konn ke m pral di ou mete tan kantite fabrina, ou mete tan diri paske sa se manje lakay mwen m ap fè. Se pa kòmsi se yon resèt spesyal mwen fè pou nou menm. Son resèt spesyal mwen fè pou nou menm, men se nan moman pandan map fè manje lakay mwen. Sa vle di, kantite manje lakay mwen gen dwa pa kantite manje lakay moun. Okontrè tank manje a montre nou on gwo teknik ke si son ti kantite manje wap fè li ka bon e si son gwo manje li ka osi bon. Paske anpil fwa moun yo konn fè ti manje, yo pa konn fè gwo manje. Mwen mwen montre nou pandan ke wap fè yon gwo chodrè manje, epi lap toujou bon. Se teknik sa ke mwen menm mwen ba nou. Map lave diri m paske fòw lave diri an. Nou konnen se diri jòn, tout sa se diri peyi. Ok. Map bay diri m 3 dlo. Epi map mete li. M panse si nou fè diri konsa, nap wè li pi senp. Paske dabitid nou konn fri pwa, nou konn tann pwa a konson. Men sa nou pa reyalize pwa a lap toujou kwit. Paske diri an kwit, pwa a ap kwit tou. Sa vle di rete tann nan, se pa li kap al fè pwa a, lè w fril lan, ou fon ti metel bouyi an, se pa sa kap fèl pi byen kwit. Lap toujou byen kwit. Nou menm nou pran teknik sa a, premyèman, pou sante nou, jan m di nou an, paske otomat, tou natirèlman, lè w fri manje, li pa, li pa bon, e nou konnen dwil doliv, yo pa fri dwil doliv. La a, manje w pi lejè, paske mwen menm, se avèk yon nitrisyonis mwen te aprann sa, ke lè w pa fri manje an, manje w, li pa gwosi w. Paske ou wè manje sa map al fè la se bon manje pral gwo siw paske se diri peyi liye epi lè fini son lwil doliv mwen itilize se pwa se de bagay ki pa pral gwo siw m bay dirim 3 dlo janm te di nou an epi kounya mwen pral mete dirim nan dlo djondjon janm di nou an resèt sa se pa sèlman pou diri a djondjon li ye nenpòt diri kole yon moun ap fè ou ka fèl konsa mennen nou wè dlo dirim ap bouyi.

Pou moun ki pa gen tan yo, manje sa yo, yo senp pou yo, paske se pa yon bagay ki konplike, ou pa oblije fè yon manje yn èd tan, de zèd tan, pou manje a bon. Okontrè nonb de tan an konte nan manje a, lè ou fè mwens tan, manje ou pa pase mizè, epi manje ou fèt byen rapid. E nap wè kantite dlo a se selon nou menm tou paske mwen menm tankou mwen menm lakay mwen nou pa manje diri ki pat lè diri an twò twò twò mou an nou menm se diri grennen nou manje mwen menm mwen mete dlo m an fonksyon de jan nou menm nou manje diri. Men gen moun ki gen dwa bezwen un ti peu plus d'eau, sa pa vle di diri an pa kuit non, diri an kuit men li kuit jan poul kuit pou mwen, janm renmen l, li grennen ok nou wè diri m lèm pral rase l nap wè li preske kouvri dlo a, nap gen yon ti dlo lejèman an plis e map kapab byen rapid lap lap lap lap bouyi epi lè fini map pral toufe l janm te di nou. Humm dènyèman toufe diri an Humm nou pa itilize plastik gen anpil moun lè yap toufe diri yo itilize plastik mwen menm mwen pa itilize plastik paske plastik lan pa bon nou wè gade diri m nou wè gon ti dlo lejèman tou piti anplis li pwa m sou tèt li m brase l paske wap m on lòt bagay ou pa bezwen pede brase l m jis brase l pou l ale kounye an la m apral fon ti kite l pou l seche lè dlo m fin seche nèt Epi map toufe diri m kounye an la pou diri m kwit. Nou wè, janm di nou an, se nenpòt diri kole ou ka fè konsa. Map kite l, map kite l yon ti minit pou l seche epi lèl seche map montre nou kòman pou nou toufe l epi aprè sa diri nou kwit pou nou sèvi. Jan m te di nou an. Ou wè, diri m seche kounye an. N ap wè l gen yon ti dlo tou piti anba l. Men ki pa yon pwoblèm. Men anlè a seche. Nou wè? Nou wè jan diri m bèl? Nou wè koulè, n ap gade, n ap wè l ba nou koulè nwa diri djondjon an, epi lèfini l ba nou yon ti jonatr anba. Se fabrina jòn nan ki fè sa. Se sa k fè mwen menm mwen renmen mete l ladan l. Non sèlman diri m pral nwa, epi lè fini, l ap bay ti koulè jonat la. Men kòm mwen toufe diri yo, nou wè m pa bezwen pede brase manje m. Men ni. Kounye an, m pa met, m pa itilize plastik, m pa itilize anyen. Gen moun ki konn mete yon ti papye aliminyòm oubyen kouvèti. Mwen m ap jis mete kouvèt lan, epi lè fini m ap bese fou m. Kounye an, pou diri m toufe. Epi diri m prè. Depi diri m toufe, li kuit, li prè. Ou wè, m ap bese fou m. Epi m ap kite l kelke minit. Epi diri m ap prè. Nou wè pa gen anyen de difisil pou nou fon manje. Jan m di nou an, nou t ap fon diri a djondjon. Lè kounye a la diri an fin kuit, m a pral montre nou yon senp prezantasyon. Kòm se diri map fè m pa pral prezante l avèk lòt anyen men nap wè foto yo sou Facebook ke men kijan m prezante l mwen menm paske kòm mwen te di nou se manje lakay mwen men map pral prezante nou map montre nou kòman nou ka prezante diri sa epi nap ajoute sa nou vle sou kote l map kite l toufe pou l kwit epi nap retounen talè bon kounye an diri m fin kwit mwen panse fò diri m kwit kounye an li te toufe men li men diri m.

M espere nou pran bèl nòt pou nou fè diri a djondjon nou. Kòm mwen te di nou m pral ba nou yon ti kou kòman nou ka prezante diri sa. N ap wè m gen yon tas nan menm. M te mèt fè yon fou pou se diri m kuit.

Fò nou byen peze l paske wè li ka tonbe. Sa depan de jan diri an ye li kapab tonbe. Men kòman l parèt. Diri m byen grennen, li gen bon sant, li gen bon gou e li byen nwa. Sa se diri a djondjon m ke mwen te fè, pou m te montre nou. M te konnen kòm mwen te di nou resèt la se djondjon sèk pou m itilize. Nwa, byen nwa epi sèk.

Nou te gen kabrina jòn nan ki gen curry an. Nou gen kabrina wouj lan ki gen pwav lan men nou pa itilize l pou diri a djondjon an. Nou pa itilize l pou diri a djondjon an. Se sèlman Sa yo nou te itilize. Jan m di nou an, nou te avèk chèf Fabrina pou nouvo resèt nou ki te diri a djondjon. M byen kontan avè nou. E kòm mwen di nou si nou bezwen lè pwodui Fabrina, n ap kapab kontakte mwen nan 37 49 89 23. Men se sou WhatsApp kòm mwen te di nou deja, mwen deplase anpil. Se e pou nou fè plis 509 37 49 89 23 e map tann nou byento pou de nouvèl resèt ke map prepare pou nou pa bliye like video sa share li pou lòt zanmi nou kapapab kapab anm tande pale de pwodwi Fabrina mèsi a byento.